Yon gwo salitasyon pou nou tout e byenvni nan Konbit Refleksyon. Konbit Refleksyon, ki se yon espas de refleksyon, de diskisyon e de pwopozisyon ki ap fè pwomosyon pou edikasyon ak patisipasyon sitwayen yo nan devlòpman peyi a. Yon refleksyon ki patwone pa Lucien Rivil e zanmi nou Francine Méus Rivil. Tantativ koudeta an Ayiti, mas la tonbe. Absè a resi pete. Pandan lontan, gwo peyi oksidantal yo tankou Lafrans, Etazini ak Kanada te toujou kache dèyè figiran yo abityèlman mete sou pouvwa pou dirije pou yo nan peyi Dayiti. Men jounen jodi, se a vizaj dekouvè ke Etazini ak Kanada entèvni pou enpoze nou andedan peyi Dayiti yon ekip vòlè ak konwonpi ke grand majorite popilasyon an rejte pou trayizon ak malvèsasyon ke yo komèt nan tèt leta a. Eske nou menm pèp ayisyen nou ka oze kwè peyi oksidantal yo konsidere nou kòm moun menm jan avèk moun lakay yo? Nap siyale ke sitiyasyon kap devlope jodi an andedan peyi a montre a klè relasyon ki egziste ant gwo peyi oksidantal yo ak Ayiti se yon relasyon purman esklavajist. Nou ta renmen konnen sou ki lwa. Sou ki prensip demokratik Depatman Deta Ameriken nan peyi blan Meriken chita pou deside ouvèteman sou kiyès moun yo vle pou dirije peyi Dayiti? Alòske otorite nan peyi sa yo trete nou menm Ayisyen de tou lè mo. Yo di peyi nou se twou latrin. Sa ki pi grav la, kounye a, yo mete baryè pou n pa menm rive rantre lakay yo. Pou yo, nou se yon bann pestifere, sa vle di, moun ki vin kontamine sosyete lakay yo. Yo trete nou tankou esklav, e jounen jodi an, yo montre aklè ke yo gen dwa de vi e de mò sou nou tout nan peyi Dayiti lè y ap soutni yon koudeta pou kontinye enpoze nou Alix Fize Didier Fizeme ki montre nou klè li se yon enkapab, yon machann peyi apre yon lane li pase sou pouvwa a kòm premye minis. Pandan 40 dènye lane ki pase la yo, gwo peyi oksidantal yo kontribye nan kraze tout strikti de rezistans nou te gen andedan peyi a. Yo detwi sistèm edikasyon nou an, Yo detwi sistèm sekirite peyi a. Yo simen zizani nan mitan nou tout popilasyon an pou pou nou pa rive fè tèt kole. E yo detwi agrikilti nou. Yo detwi tou tout baz ekonomik ke nou te posede. Men se toujou avèk konkou apatrid tankou Alix Didier Fils-Aimé, yon seri de politisyen grangou ak yon klas komèsan san vègòj, ke yo finalman rive mete nou ajenou tout bon vre. Grenn bagay apatrid sa yo toujou bliye, lè se sou do tig la ou chita, pou fè lawout, kou anvi chase a monte l, premye moun l ap manje, se ou menm. Ki atènativ ki genyen jounen jodi a ou ki rete nan fè pou n fè fas kare ak koudeta klasik sa, ke kò gwoup la ak komèsan mafye nan peyi Dayiti ap fòmante la a. Jan nou toujou di l andedan Konbit Refleksyon an, pa gen yon pèp sou latè ke yon moun oubyen yon gwoup moun ka dirije san konsantman l ak volonte l. Malgre tout enfliyans nou konnen Tonton Sam genyen nan peyi Dayiti, si nou menm Ayisyen, nou di non Nou pap sèvi ankò ak eskamòtè sa yo, machann peyi sa yo, pa gen jan yo ka rive enpoze nou yo. Si zansèt nou yo ki te rive te rive kase chenn lesklavaj, se paske yo te gen kouraj, karaktè ak detèminasyon pou te di non a sistèm esklavajis lan. Kidonk, jenès peyi Dayiti, avni an se nan men nou li ye. Si nou pa kanpe nan tout peyi a pou nou di non ak koudeta sa a, kafe nou tout pral koule ama. Pa kite malad la mouri pou aprè n al kriye bò sèkèy la. Si nou vle chanje mòd operatwa gwo peyi oksidantal yo peyi enperyalis yo nan peyi dayiti se kounye a menm pou n leve kanpe nan tout peyi a pou n fè tande vwa nou fwa sa a nou menm k ap viv nan vil pwovens yo nou bezwen plase mo pa nou sou fason peyi a dwe dirije. Li pa posib pou nou kontinye kite de twa grenn mafya ak machann peyi nan Pòtoprens kontinye ap deside pou nou pandan yo pa menm konnen kote n ap viv lan. Pandan n ap goumen pou retire grif malfektè sa yo sou sou do peyi a, fòk nou goumen tou an menm tan pou peyi a rantre nan yon sistèm de gouvènans desantralize kote nou menm sitwayen vil pwovens Nou ka pran an men jesyon lavi nou e patisipe plènman nan zafè politik peyi nou. Desantralizasyon peyi a dwe kòmanse pran chè ak nouvo gouvènman k ap vini an, ki dwe nonmen yon administratè o ran de minis nan tèt chak depatman yo avèk delegasyon de pouvwa desizyonèl pou jere politikman e administrativman tout resous ki nan depatman an. Nan moman la, rete sèlman 13 jou pou KPT ak tout gouvènman Didier Fils-Aimé a retire kò yo aprè yo fin pase 2 lane ap gagote resous Leta a san yo pa bay okenn rezilta nan sa pèp la t ap tann de yo a. Kòm KPT a di, wè pa wè li pare pou li ale jouk kap 7 fevriye kap vini an. Kidonk, li de bon ton pou yo debarase peyi a de konze yo rele Alix Didier Fils-Aimé a, yon mannyè pou pèmèt lòt gouvènman kap vini an gen tout lwazi l pou tante yon lòt eksperyans ak yon lòt premye minis. Fwa sa a, raketè politik yo bezwen rete andeyò pouvwa a, si vrèman yo vle eleksyon òganize andedan peyi a. Yon lòt fwa ankò n ap di pèp ayisyen an, se yon okazyon an ò ke nou genyen pou anfen nou rive chwazi moun nou vle ki pou finalman dirije tranzisyon sa a ke raketè politik yo ak kominote oksidantal lan vle fè tounen yon zouti esklavajis pou kontwole desten nou. Kòm nou toujou remake l, chak fwa konze andedan peyi a bezwen pouvwa pou yo vin piye, gagote kès leta a, se toujou ak blan y al pale. Sa vle di, yo pa janm konsidere nou kòm moun, alòske se nou menm y ap vin dirije. Poukisa nou panse de jou an jou gang yo vin pi fò konsa sou tèren an? Se paske senpleman nèg ki sou pouvwa yo toujou bezwen sipò yo pou kontwole nou menm popilasyon an pou n pa leve kanpe kont yo. Jounen jodi an, malgre bounda yo tout nan lari, yo kontinye ap ranpe devan blan an pou kenbe pouvwa a kont volonte pèp ayisyen an. Koudeta makiye sa a pap pase. ke li rele Kapete, ke li rele Alix Didier Fils-Aimé, yo tout dwe bat bounda yo 7 fevriye k ap vini la a pou kite pouvwa a, pou bay pèp la yon chans pou finalman nou sòti nan kesyon tranzisyon pèmanant sa a. N ap fini pou n di, pèp ayisyen. Desten nou se nan men nou li ye. Si nou vle tounen nan esklavaj, kontinye kanpe gade an obsèvatè. Men si nou vle viv lib e libè tankou tout lòt pèp, nou bezwen leve kanpe pou n goumen, pou n fè respekte dwa nou genyen pou n chwazi moun nou vle ki pou dirije nou. Pa bliye, deviz nou se, Libète, ou lanmò. Nou pa dwe kontinye ap bese tèt devan lòt nasyon. Se la n ap kanpe jodi an, n ap di yon gwo mèsi a tout moun. A la pwochèn!